Salut Bonsoir Bonjou M gen nenpòt 10 an pandan 2019 la la M ap poze tèt M ap poze tèt mwen 2 kesyon E ki kesyon yo ye? E de gwo kesyon m ap poze tèt mwen Sometimes I asking myself who can define Haiti? Eehh how can I define Haiti? So those two questions I'm asking myself Gen youn ladan yo m wè nòmalman m pa ka. jwenn repons li. Pase lè m mande èske m ka defini Ayiti, m wè non m pa kapab. E lè m mande kiyès ki ka defini Ayiti, m jwenn ki moun ki ka defini Ayiti. Dapre nou menm, 2 kesyon sa yo, dapre nou menm, kiyès ki ka defini Ayiti? Se pa pèp la. Se pa. Prezidan kap dirije peyi a se pa li menm ki ka defini Ayiti daprè nou menm kiyès nou konnen map swiv pou nou wè sa m pral di a si se verite si se verite nap di m si se pa verite n tou nap demanti m daprè mwen nan moman sa moun ki gen definisyon Ayiti nan men l moun ki konn tout sa kap pase Ayiti l pa lòt ke klas boujwazi a. Gran nèg yo kap toupizi malere yo. Li pa lòt ke senatè vòlè k toujou pran pòz yo chita bò kote pèp la epi poutan se manti. Se twouble lap yo ap twouble je pèp la. Li pa lòt ke vòlè k rele depite yo. That's it. E moun sa yo k ka jwenn definisyon Ayiti. Epi, bow. Pwen ba. Gon lòt bagay ki pi grav. Kisa n panse l ye? Menm bandi yo, menm bandi yo, nan chak ti kwen Ayiti gen bandi k ap dirije, pafwa yo soti yo di, jodi a yo k gen dwa nan lari a, yon moun ou pa vle mouri, pa soti nan lari a. Menm yo menm yo pa konn sa k ap pase Ayiti. Yo ka konn yon ti kal paske Leta peyi ayisyen, Leta, majorite Leta peyi ayisyen kolabore avè yo pou yo fè sa y ap fè a. Men menm yo menm se tèt nan sak yo yo pa janm wè si leta a se ede yap ede yo pou yo antere ayiti pi fon menm bandi yo menm bandi yo nou kwèm si nou vle menm bandi yo pa konn definisyon ayiti e se peyi nou pou nou nou ta sipoze konn tout sa kap pase ladann men unfortunately we cannot we cannot. E pou w tèmine, e pou w tèmine, m ap vini pou m di nou konsa, kòm sa te ekri dan labib, n ap rive yon lè n ap wè tout jan de bagay sa yo k ap parèt dan lemond antye, pa sèlman Ayiti. Ayiti p ap kapab chanje, li ka vib gen yon ti amelyorasyon, men pou l gen amelyorasyon, ki sa n panse k ka fè l? Gen de ou twa gwo bagay ki bezwen fèt Ayiti. poul gen yon amelyorasyon ladann. Li pa lòt ke moun sa yo m sot site yo. Tout gwo moun sa yo m sot site ki ka defini Ayiti, ki konn kòman Ayiti ap mache a, ke tout ta tonbe yo mouri, sa e premye pwen an, epi pandan yo fin tonbe yo mouri, epi pou lajenès avèk kèk moun ki gen tèt fè yon gran òganizasyon epi chita fè omwen yon mwa, de mwa, ap fè ap fè kòman m te ka di sa fòmasyon e pale de kòm si tande kòm si ide chak moun tande pwendvi chak moun epi apre sa yo fè eleksyon epi yon gwoup jèn yon gwoup jèn dirije peyi a pase gen anpil jèn ki pa gen espri vòlè ladan yo e ansyen sa k deja anndan nan leta yo yo k ta sipoze mouri anvan paske se yo ki plis dakò ke peyi a efondre jan l ap efondre a. Se ou menm ki dakò sa. Se ou menm ki fè sa. Paske sa ka rive gen yon, gen, gen yon moun ki vini pou l fè yon bagay, yo menm yo pa vle ba l pase. Moun sa a ta sipoze ale. Dezyèm bagay nou ta sipo, nou, nou bezwen fè, nou sipoze sispann youn touye lòt, sispann rayi. Ann renmen pito. Ann renmen pito. E depi nou renmen, n ap wè peyi a gon amelyorasyon ladan l. N ap wè n ap ka mache lè nou vle. E depi gen tout bagay sa yo, ap gen bon moun k ap dirije, ap gen moun k ap panse pou peyi a. Depi w ap panse pou peyi a. Kisa peyi a pral gen ladan l? Peyi a pral genyen limyè, sa vle di ki ki se kouran, li pral gen dlo potab, dlo pou tout moun jwenn pou yo sèvi a nenpòt kèl moman. E depi peyi a gen elektrisite, èske p ap gen biznis? Ap gen anpil enpleza, ap gen anpil konpayi k ap mache epi ap gen mwens chomaj. Epi sa w tande a, amelyorasyon peyi Dayiti. Ok tchau se sam te pote pou nou pa bliye abone avek chanel Eddy Jules lan epi like and share ede nou avanse konprann ede nou avanse ede men si Dye vle nap jwenn pi bon bagay pi bon bagay lè nou gen tan nap chita nap fè pi bon bagay tchau love you guys.